Omwen 30 moun pèdi lavi yo epi gen plizyè dizèn lòt ki blese apre yon gwo foul moun moute youn sou lòt nan Sitadèl Laferye, nan nò Ayiti. Pami viktim yo gen anpil jèn e se konsa yon moman selebrasyon vin tounen yon trajedi. Ann tande yon temwayaj yon jèn gason ki pèdi sè l e kijan sa afekte l. Nou vin jwenn lapè okap. Men gade kote nap chache lapè nou pran pwoblèm pi rèd. Nou pèdi ti sè a. Nou pèdil. 11 ans ap fè 5 yèm ane. Konbyen nou kite anlè a?
Mesye nou bay nou kantite moun ki moun anlè a. Men sa se nou menm fanmi ki vin pranl? Fanmi lan se 3 nou gen nan fanmi lan. An yon sèl fanmi nou pèdi 3 moun? Wi.
Men nou wè son timoun. Ki laj li?

Jan nape gade avek mwen se nan monte sitadel lan nou ye egzakteman yap desann se fanmiy yo se fanmiy moun yo ki pran yo yo ap desann avek yo ap desann avek kadav nou gentan kwaze e plizyè kadav yo desann ansanm avek li fok nou di nou ap monte nou poko rive efektivman sitadel. Ok nou poko rive sitadèl pa gen jij ki vini efektivman pou fè konsta kadav yo pote yo tout moun ki ak nou sou tripotay lakay ebyen se sitadèl ke nou ap monte kote dram nan te pase iyè ebyen pa gen jij de pè ki vini ki vin fè konsta malgre tout nòt nou wè swa ministè touris oubyen laprimati mete deyò ebyen jiskaprezan.

Bandi kouri dèyè nou, nou vin jwenn lapè okap, men gade kote nap chache lapè nou pran pwoblèm pi rèd, nou pèdi frè, nou pèdil, 11 an ap fè 5 kièm ane, depil parèt sak rele kreyòl la tankoul pa egziste pou li menm, li nan tòp jeni, maten midi e swa, sèl bagay, vin moutrem leson, vin moutrem leson avanm manje non, gad janm pèdil, chak lè lap deplase, orevwa men bo, men jodia pa genyenn. M pèdi ti sè a, m pèdi, m pèdi.
Ou te nan pwogram nan tou? Non, m pa fè pati pwogram nan paske m lekòl pwofesyonèl, m pa t gen tan fè bagay sa yo ditou. Men ou pale avèk moun ki te la, ki jan yo di w ensidan pase? Bon, pou mwen menm,
avan m te konnen enstitisyon an, paske premye sa m fè, m di kèt, m gen ti sè m ladan l. Premye kote m ale, m al devan lekòl la. Anyen pa janm pase. Lekòl la gen de. Youn dèyè kach, youn anfas lari a. Men lekòl la rele IPS. Nou rele madam lekòl la, direktris la menm. Direktris la di nou li pa konnen bagay sa. Li se advantis, li pa konn anyen. Poutan, lè y ap fè anons, y ap di n a ti moun yo Sitadèl, yo fè yon gwo bri. Nou rele tout moun yo pa janm konn ki vini. Menm nan nuit lan. Kite latibonit vini nan aswè. Nou fè kout fil, fè kout fil, nou gen foto yo di kò a la. Li vini granm bonè, li jwenn kò a, men kò a atè a. Jiskaprezan nou pa janm tande mesaj lekòl la. An, se lekòl, se yon lekòl ki te òganize jounen an? Yon lekòl ki òganize, yon sal de klas senkyèm ane. Yo di timoun ki fè pi gwo mwayèn lan, y ap fè tèl jounen y ap vin ak yo la. Lekòl la di fòk tout timoun fè mwayèn 7, mwayèn 8. Li telman ap nwim lè egzamen chak granm maten li fèm leve avèl epi non ou pa vle mwen ankourajem poum fè mwayèn 7 ankourajem fèm potel sou do vrèman vre mbal sipòm li reyisi nan mwayèn li mande a men gad kote reyisit la vin metel lekòl la ti pitit la pa. Yo ba nou obligasyon. Gon dènye lè sèl li k poko vini. Yo pa vle voye l vini, yo di men lapli. Pwofesè a di l ap tann li devan lekòl la. Tout moun gentan nan bis. Epoutan, se rezilta n ap vin jwenn la. Son sèl moun ou pèdi nan aksidan an?
Bon, se sèl li m pèdi pou mwen. M te kapab di e pa sèl sa m pèdi a m pèdi paske m se ayisyen tou. Tout moun ki choke yo tou m di kondolyans menm si pa m lan. Li choke m anpil lè w imajine ou gen yon sèl grenn alimèt la, li ale bonè konsa, sa vo bokou. Mèsi bokou.
Gen ekip sekou ki an plas ki ap chèche moun ki disparèt, men otorite yo di konsa ke chif lan ka ogmante paske gen anpil moun yo poko jwenn. Dèyè chif yo, se lavi moun, se fanmi, se zanmi, se rèv ki pèdi, Se moun ki soti pou yo al pase yon bèl moman men malerezman yo pap gentan tounen lakay yo. So pa bliye nan komantè lan pou nou priye pou tout moun ki afekte nan trajedi sa.